Jezonn koman nou ye? Hi bonjour Delfo bonjour Vladimir
bon ou konnen m pa ka ou m konnen ou manje ou manje
finalman mwen wè nou pran m pou yon ekspè an pedi franse depi lè se yon prizonye ap pale baba e ou kabann ou zen yo wi tande non ou manje la ou wè kisa k ap n ap trete dosye sa ou tande deklarasyon yon yon yo Bon mwen se pa premye fwa mwen tande bon malerezman mwen branche mwen tande dosye sa ap fè aktyalite sa fè tris anpil son dosye ke mwen menm mwen pat vle pale de li pou yon rezon ke mwen pap di ok men mwen pa etone de de sa ki soti nan Miami Herald la okontrè Sa pa etone ou?
mwen salye Miami Herald. ki soti yon atik konsa ki ase enpòtan kap itil lajistis ayisyèn. Mwen pa di ansyen senatè, ansyen komisè di gouvèneman mèt Jean Renel Senatus li koupab men map presize pou mikwo verite ki genyen anpil moun kap tandel an Ayiti kou aletranje pandan Pandan tan ke mwen fè nan prizon, mwen fè yon bout prizon avèk Yonyon, penitansye, epi mwen vin al fè yon lòt bout tan prizon ansanm avèk li, Kwadèboukè.
Wi, e se yon nèg ke mwen te konn pale ansanm avèk li, se yon nèg mwen prèske ba l dizan, mwen pral gen 36 an. Sa vle di Yonyon se yon timoun. Misye gwo, misye gwo zo, se yon nèg mwen prèske ba l dizan. E selon sa yon yon te konn. Wi bon, imajinew 10 an penitansye, se 10 an ap fwote a gang. M ka nan lari a avèw, lapolis ap kouri dèyè yon nèg ou wèl kouri banm yon akolad. Non, nap pale w de laj wi, ou konnen figi w, ou won jan ou pote laj la, ann avanse non. Wi, bon e selon sa yon yon. te konn esplike se pa mwen menm non paske se yon nèg ki fè anpil tan ap kriye aprè kondanasyon li yo yon te gentan kondane pou l te pase tout vi l nan prizon an Ayiti Wi wi misye te kondane a vi Wi misye te kondane a pèpetite an Ayiti aprè kondanasyon yon aprè kondanasyon yon yon yon yon kriye anpil nan prizon sivil kwadèboukè a kote ke misye te menm rele ansyen senatè Jean Renel Senatus pandan l te senatè an fonksyon pou l te di l se li k mete l nan sa l ye a. An l te rele senatè a ou. Te konn genyen gwo bif. Donk mwen menm m ap di w sa ke mwen viv avèk sa ke mwen tande nan bouch. Mwen salye mi mwen salye Miami mwen salye Miami Herald donk yo pa t konn byen pale men yo te konn pale.
Ah bon? Ok. Yo pat konn byen pale men yo te konn Yo pat- pale. Sa vle yo di yon pat bagay konn wi. byen Gen moun pale, ki men te yo te konnen kon- kòmsi. Wi. Gen Men yo te pwoblèm. konn pale.
Lè nou pale nou Bon. konn ap fon diskisyon. Ok. Sou- sou- Yo sou- te sou- konn sa- gen sou sa nou diskisyon pase antre deja. yo, paske Ok. aprè Yonyon te fin kondane a pèpetite, li te toujou nan pwoblèm ansanm avèk senatè e Senatus. ki moun ki ta mete l nan sa l ye a. Men, m ap di w, gen ti bagay yo yon ka pa di nan jounal la avèk jij ameriken an.
Yon yon te onèt avèk nou nan prizon kòm frè prizonye l pou l te di nou ke l te nan gang deja men l potko gen zam sèlman. Paske gen yon gang ki rele 117, m pa konn si gang sa kraze. 117?
Nan ki zòn li te ye? 117 s on gang lavil. Ok.
Lavil la? Wi.
Yon yon se te chofè moto gang sa l te ye l te konn bay gidon ti moun tou piti li te konn.
Lane 2010 2011 yo. Se nan ane sa yo. Ok.
Paske 117 117 majorite manm 117 yo al nan prizon 2012 2013. Ah ok ok. Se nan gang se nan baz sa ki gen yon chèf gang tou pwisan ki evade dènyeman lapenitansye ki rele ti chinay
Wap byen avanse, wap ban nou detay la. Wi, yon yon, yon yon te chofè, li te chofè nèg sa yo li tap bay gidon pou yo, men yo te konn jerel ti monnen piti, selon li menm, donk se pa mwen kap pale kont senatè a non, map pale w selon sa ansyen konfrè prizonye m te konn pale avèk nou, si li te di m yon bagay pèsonèl an prive ke mwen menm mwen pa tap pale l la jodi a malgre nou rele m, se bagay ke l te konn ap pale piblikman ki fè l mal. ok nèg ki metel nan sal ya te vin arive senatè epi li menm menm nèg sa fè yo kondanel avi pandan yo te menm vyole dwal ankò sa vle di yo yon son nèg ki arete ki kondane nan ti kras nan tou kout san ke yo pat menm bay sal tap di enpòtans nan lajistis ayisyèn se etazini yo ka bay sa lap di enpòtans men devan lajistis ayisyèn yo pat janm bay sa lap di enpòtans paskel te annafè avèk yon gwo bwa. E la, e la, e la, e la talè, pwè nou di sa, senatè Senatus son gou ire, m tande misye yè, misye di l rele jij la wi. Wi, m tande sa. Bon koze, kòman l rele jij la?
Pwoblèm lajistis sa son gwo koze wi. Al di pou jij la ap trete yon dosye pou se ta la rele jij la pou di l pa ka lage l, li pa ka se, se jij la pou deside sa l ap fè. Jij la pou deside. Al di ou wè trafik denfliyans sa kote l rive. La gon bagay kò l ap kache. Kòman ou rele jij la? Ki dwa ou genyen pou rele yon jij menm si ou te senatè? Kote Sherson m bezwen rive a, Sherson di m ke Yonyon se te yon manb nan gang nan men ki pat gen zam. Ki potko gen zam. Yonyon te yon manb 117. Li te yon ti sòlda ki te konn bay gidon. Sa vle di se nèg li pote dèyè do l la ki te gen zam. An ale, an ale.
Men.
Gen bon kominikasyon, gen bon rapò antre fanmi Yonyon e fanmi senatè e senatris. Yo soti menm kote. A bon? Senatè, senatris ki te ansyen komisè gouvènman alepòk ki potko, ki potko, ki te tou pwisan, ki te trè popilè avèk yon bagay zokiki, ki potko senatè, li te fè apèl ansanm avèk fanmi Yonyon, kote ke yo te rele Yonyon pou li, yo te jwenn yon antant pou yo t al fonksyone ansanm.

Misye rele fanmi l. Fanmi l. Fanmi Yonyon. Fanmi Yonyon. Pou yo chèche yon antant. Selon, wi, pou yo chèche yon antant. Pou yo fonksyone ansanm.
Kòman pou yo fonksyone ansanm nan? Pou Yonyon kite gang 117 la, kote ke yo pa byen trete l. Pou l vin fonksyone avèk Pè Ronel Senatus. Li se chofè, yo pa menm ba l zam. M ap pale w bagay Yonyon te di l potko menm al Etazini. Bagay li te di nan prizon Kwadèboukè.
Tout sa m ap di w la yo, se nan prizon Kwadèboukè m aprann yo. Men se pat nan penitansye paske nou pat konn echanje penitansye nou pat menm kote men kwadèboukè nou te menm kote. Ok. Ya.
Kounya ou di ke fanmi l Senatus fè yon rankont avèk fanmi l. Gang lan son gang lafami ke l ye wi. Ah bon. Aww.
Tande Jason Pa deja. gen Gang lan se gang lafami wi lè vin gen etranje nan gang sa. Se lè prizon Kwadèboukè a te vin kraze. Se lè prizon Kwadèboukè a te vin kraze 10 out 2014 te gen anpil prizonye k al ladan l. Avèk 25 fevriye 2021 te gen prizonye k al ladan l ki fè l te vin ranpli yo te vin ba l yon 400 mawozo. Men gang nan te rele Texas. Se vre sa w ap di a genyen alò ki kowobore l wi genyen sa k te kite baz la ki t al Sendomeng te gen yon Tije bay David.
Tije?
David.
David. Misye te di. David. Non, non, se vre. Sa w ap di a la se verite. Paske m sonje misye te. Gang lan te rele Texas.
Li te genyen, li te genyen ladan l zo. Li te genyen ladan l zo. Li te genyen ladan l. Zo, se de zo a menm m ap pale. M kwè se de zo. Li te genyen ladan li Abraham. Li te genyen ladan li Abraham. Li te, li te genyen ladan li Edison, se bon non l se Augustin Morel. Li te genyen, li te genyen ladan li Jean Rocky. Gang lan te Texas, li pot ko janm 400 mawozo. Sa vle di, lè gang sa te vin monte, se lonyonyon. Pou senatè a pa di se mwen ki ap bagay. Paske, se bagay kap pale nan prizon. Se lonyonyon, senatè a te mande yonyon. pou li te mete gang sa kanpe nan plèn nan pou li men se pat nan lide pou te al kase afè moun pou vòlè afè moun. Senatè a ki mande yon yon pou l mete yon gwoup kanpe oubyen gang menm m pa konprann. Li te ame yon yon tande m pa vle di mwen m pa vle di sa ke m pat tande m ap di sa ke m te tande sa ke yo te di nou. Senatè a te antann avèk li pou li te mete ekip sa kanpe nan plèn nan se pat pou vòlè ok. pou eleksyon.
Se pat pou vòlè men se te pou yo te bay senatè a sèvis avèk ekip senatè a sèvis a chak fwa gen eleksyon. A kondisyon, nenpòt kandida a la prezidans te mèt vini nan plèn nan, depi se pa avèk senatè a l vini, gang nan pa konnen l e gen kote tou li yo pa t ap kapab antre al fè kanpay. Èske se konsa ke zam pral vin tonbe nan men Yonyon?
Se te konsa,
se te konsa yon yon ta pral kòmanse avèk yon fizi kalib 12 avèk 2 pistolè kalib 9 milimèt. Li pa di kès ki te ba li l? Se te zam sa m di w li di senatè, senatis ki te kandida, ki ta pral kandida alepòk te ba li. Lè l te mete l nan plèn nan, se li k mete l kanpe nan plèn nan. Se sa m di w wi. Sa fè m di piblik la. Lè l te mete yo kanpe a, lè l te mete yo kanpe a, m di w te genyen Jèmin Joli alyas Yonyon, te genyen Jan Ròki, te genyen Ogisten Morèl alyas Edisonn, te genyen a, te genyen Zo, David vini annapre. Sa k t ap pale yo pi la te vini annapre.
Te vini annapre.
Se yon ti gang trè minim. Trè trè trè trè minim. Ok? Yo te gen anfas yo yon lòt gang ki se yon lòt gang familyal ankò ki rele 17 Ewo. 17 Ewo. Se te nan 17 Ewo sa ou te jwenn Chen Mechan, ou te jwenn Jilbè Jozèf. Ou wè kòman bagay yo ap monte? Se te nan 17 Ewo a. Ki pat Nèg sa yo se te moun Tolbert Alexis ke yo te ye. Chak yo arete Tolbert te konn libere yo tou. Sa vle di te vin gen te vin gen 2 gang te vin wi paske gwoup sa tap dirije l pat pou Senatus Senatus te vin mete ekip pa l men mwen presize pou nou pou m di nou li pat mete yo pou yo te vòlè li te mete yo pou l te pou l te itilize yo a chak kontèks elektoral. Mph.
Vous suivez. Yon yon kounya vin ap soufri. Ok. Zam yo gentan nan menl. Nèg yo te konn bal kòb chak samdi. Lèl te nan lèl te lèl te nan 117. Yo te konn fè pewòl pou li chak samdi. Senatè a vin ap jerel yon fason ki pi grapyay ke janl te ye nan 117. Ok.
Li gentan trayi 117 li paka tounen nan nan 117 pou yo pa touyel. Mph. plis lèl pat kite 117 li te vòl li te vòlè yon li te vòlè yon revolvè kalib 3 57 men sak te vin gen deyò deyò nèt avè di anfas anfas nèt Yonyon te oblije tou rete nan plèn nan li te kanpe li te di fòk li menm li nouri tèt li se te konsa Yo yo te konn nan fè ti brakaj, yo te konn pran bèt moun pafwa y al bay yo nan makèt, yo tou kòch yo bay yo nan makèt. Pa t gen bagay zafè kidnapin, zafè nèg ap kase bank. Pa t gen bagay konsa. Senatè Senatis vin ap bay Yonyon lòd, Yonyon vin pa pran lòd. Yonyon vin pa pran lòd kounye a te vin gen yon gè ki deklare. Mph. Pou senatè a te vin pwoteje tèt li kounye a se swa ke Yonyon mouri oubyen l al nan prizon. Tèt chaje.
E se la k pral kondi tòt Yonyon nan prizon. Se sa ki pral mennen Germine Joly nan prizon. Kote ke Yonyon, menm dwa l ta pral vyole. Se pa ti koze wap pale la non Jason.
Ou wè senatè a di l te rele jij lan. Bon mwen m pat konnen l te rele jij la. Men Yonyon te gentan di mwen avèk plizyè lòt prizonye ke lè l rive devan jij la grefye jij la avèk jij la ap ekri avèk yon telefòn nan zòrèy li. Yo te mande l kòman l rele. Nan mwens ke nan mwens ke yon mwa, ant 28 ant 27 28 29 jou yo konsa, òdonans lan soti nan kèlke mwa yon yon kondane avè petite. Rapid gade. Anon anon alò la menm senatè a di sa nan sa m tap tande li a la senatè a sa w ap di la senatè a di l senatè a di li te rele jij la. k ap trete dosye a ki ta pral libere alò te gen enfòmasyon petèt yo di l yon pral libere li rele jij la li di si w libere yon yon m p ap senatè ankò m ap tou pase se pa ti pwojè non se l mande jij la pou jere dosye sa e jij la se se se se aprè l fin ba la senatè kòmsi li kondane yon yon avi pou prizon. Se pat sèlman pa senatè menm ki fè sa menm m pa konprann pou senatè fè deklarasyon konsa mesye. Shelson di konsa se swa Shelson. Se pat sèlman pa senatè ankò non. Li te pi di wi.
Alò mwen repete sa l di, sa m tande l di wi. Pandan yon yon te gentan, pandan yon yon te gentan fòme gang sa sou lidèchip senatè Zokiki selon li menm, li te monte l avèk yon ekip fanmi. Ok. youn pa trayi lòt.
E sa k fè menm lè youn ta fè yon erè yo pa touye l. Si s on etranje yo touye l. Yon yo byen trete nèg li anpil. Li si tèlman byen trete nèg li yo, yon yo nan prizon depi l gen telefòn nan men l, li kontinye gen kontwòl baz la avèk telefòn nan men l. Se li menm ki, se yon yo ki achte zam pou baz la, se li menm ki achte katouch pou baz la e Jean Renel Senati, sansye senatè te gen avidrechèch dèyè l pandan yon an nan prizon. Lè m tande pa gen jès legal non, avi de rechèch, Texas, bon tout kòb nèg yo fè, yo yon menm kòm sipè entèlijan, se li menm ki negosye tout travay, li te mete antèn ni atè a, se li k voye ki moun pou yo brake, ki moun pou yo rive sou yo, epi yo yon te vin antre nan kidnaping.
Donk m pa vle site non lòt gang, paske n ap pale de yon yon. Li te vin, li te vin, li te vin an kontak avèk yon lòt gang nan prizon an ki te pwisan ke li alepòk. ki vin pa anyen devan yon yon an aprè ki te vin antre yon yon nan kidnaping kounye a menm yon yon sa toujou tèlman entelijan li vin kòmanse antre anndan yon seri de enstitisyon li antre anndan gwo enstitisyon nan leta kote ke l ap bay moun machin l ap fè moun kado tè li fè moun kado pil gwo kòb ke yon te vin ap fè pou moun kounye a yon yon te vin jwenn enfòmasyon fasil
ok yon te jwenn enfòmasyon fasil se konsa Yo yo te vin fòme baz la. Prizon kwadèboukè kraze. Gen moun kal ladann yo vin chanje l yo rele l 400 mawozo. Ok. Se konsa. Sa vle di tout tout gwo chèf gang yo yo te vin gwo chèf gang nan se nan prizon. Men lè yo te arete l se te yon ti vòlè ki te menase yon senatè. Ahan ahan ahan. Konprann byen sa m di w lan wi. A vle di li potko chèf gang reyèlman. Se te yon ti louvtan. Men a vle di misye pata pou sa yo te kondane lavi a. Se yon bagay ki pa klè vre non. Se li te menase yon gwo chèf. Li te menase yon ansyen komisè gouvènman. Li menase
dwa yon yon te vyole nan moman li pat vyole nan moman arestasyon l paske l te fè pou l te arete. Men nan moman odisyon l o nivo kabinè enstriksyon dwa l te vyole. Nan moman kondanasyon jijman nan nan noman jijman misye yo te kondane l dwa l te vyole ankò donk se pa defann map defann yon yon non Wi wi wi wi menm lè yon moun te fè Se tout limyè moun ke nap kapab fè sou yon gade w dosye la. tout moun ki fon zak dwe kondane men sèlman la lwa di kòman sa kòman pou sa fèt se pa yon moun ki pou di men konbyen tan pou bay moun nan se jij la avèk konsyans li wi ebyen se te konsa Men ki ki jij ki te sou dosye sa a? Nou pa konnen ebyen se te konsa. Yoyo li menm li te vin kondane epi tou li te kontinye ap fè kòb anndan prizon an, li kontante l nan fè lajan, achte bal, achte materyèl pou li te ogmante gang ni epi tou fè kòb. Yoyo menm pitit yoyo pat gentan genyen. Ok.
Yoyo te toujou, senatè Zokiki kouri plizyè fwa pou ede yoyo an. Yo sènen l plizyè fwa pou yo te siy. Yo sènen l plizyè fwa. Wi senatè a gen rezon gen pozisyon tou wi anfas yoyo paske vi l te vin menase. Non Ronald ou wè senatè te pè yonyon an tou e se nòmal si yo vin advèsè konsa. Wi mwen menm yo kenbe moun deja, yo kenbe moun deja pou yo tiyel, yo rele senatè a paske moun nan se fanmi an komen yo bal chans.
Gen yon moun yo te kenbe pou yo te tiyel wi, yo mete yon manchèt anba koul, se te yonyon ki te voye al fè operasyon an. moun yo jwenn nan ki te moun senatè e senatis la nan zòn Gantye, men fanmi Yonyon tou. Paske m di w moun yo gen koneksyon, yo gen bon lyen.
Yo gen bon rapò.
Moun yo te jwenn nan, plis moun yo te kouri. Moun yo jwenn yo kenbe a, se t on timoun. Yo met on manchèt anba kou l, yo fè foto l voye bay Yonyon. Yonyon gade l, li di, Malerezman majorite fanmi misye yo e fanmi l ki dilapide.
Doc Zokiki avèk senatè Jean Renel Senatus avèk Yonyon Germine Joly a, ou klèman di se fanmi e baz sa wap pale de li 400 mawozo a, a la baz se fanmi ki fòme, se de moun, se de moun menm fanmi. Wi, bon mwen menm tout sa map di w yo mwen pa moun laplèn. Se prizon ki te mennen m nan prizon Palè Bouke a. Se Yonyon ki rakonte w yo? Non, m ap pale w ke bagay, bagay ke Yonyon rakonte nan tout prizon an. Nan tout prizon an, nan tout prizon an, devan tout prizonye. Wi, devan tout moun, devan tout moun. Epi tou, m ap, m ap bay yon ti, m pral, m ap tou vin avèk yon lòt dosye si nou pèmèt mwen. E, bon, si Senatè Zokiki se chans, si Senatè Zokiki se chans li pa genyen pou yo sal non li, donk, li pa gen chans, se pa sèlman bò kote Yonyon. Se pa sèlman, se pa premye prizonye ki akize yo. Genyen ansyen minis spò ki se mesye Evans Lescouflair ki pale de li tou nan prizon. La m kapab site de non ke nou te temwen paske la nou te nan grèf prizon penitansye a, nou pa t anpil. Se te mwen menm Gelson Sanon, se te Clifford Ashbrand, se te Woodly Etea alyas Sonson La Familia, se te Robenson Pierre Louis, sekretè bawo yo, avèk ansyen komisè gouvènman Pòdepè a, mèt Michelet Virgile. Mwen pale w m di w konbyen moun ki te la ke ansyen minis lan t ap pale yon abi ke senatè Zokiky te fè li, kote ke te gen yon dosye koripsyon yo t ap ankete sou ministè ke li menm li t ap dirije, yo rele l, li ale. Donk yo retounen envite l, yo deside pou arete l, ebyen lè avoka al pa al rankontre avèk komisè a, ebyen malerezman komisè a te di pou minis lan si l pa ka rele l fè madanm ni rele l, ebyen malerezman pou l pa t al nan prizon se 10000 dola ameriken l te bay. Donk m ap pale w se pa mwen ki di l toujou. Kiyès ki te bay 10000 dola a? Se madanm Evans Lescouflair ki te bay senatè Zoki Kill, komisè gouvènman alepòk. Sa vle di se chans li pa gen pou yo sal non li ou konprann donk. Madanm minis lan te bay Jean Renel Senatus ki te komisè gouvèneman 10000 dola pou l pa al nan prizon. Wè donk mesye Telfò malerezman Ayiti son peyi daprè sa ke mwen menm aprann yo te voye m penitansye nasyonal pou yo te fini avè m men mwen finalman rann mwen kont ke m fini pi fò ok. Gen anpil enfòmasyon vini. Mwen fini pi fò paske gon pakèt moun. Sitou nan aparèy jistis la, ke anpil moun pran pou moun onèt men mwen, mwen aprann konnen yo, malerezman, popilasyon an nan inyorans, yo pa konnen yon pakèt bagay. Majorite moun ki genyen pi bèl pwofil yo, se yo menm ki pi danjre.
Se kansè ke yo ye men malerezman anpil moun, si w ta prezante yo, y ap di w entèl se yon bon jij. Entèl son bon komisè gouvènman, men avèk eksperyans penitansye a, mwen wè lè yo vini avèk tabliye yo. Mwen konnen sa yo fè. Ou konprann? Mèsi Jèson!
Mwen menm mwen pa voye monte sou moun, mwen jis mwen jis pale pou peyi a, paske nou gon peyi ki pou nou tout. Nan ou klè, ou klè. Mwen pa di senatè Zokiki koupab, men mwen di kisa Yonyon Ou di sa ou konn nan de sa sa Yonyon konn ap di nan prizon. Yonyon abitye kriye, Yonyon konn rele l nan telefòn, an prezans mwen. Yon yon konn menase l, li konn retounen rele retounen yon yon apèl, li konn tout nimewo telefòn yon yon. Yon yon se nèg ki te gen anpil telefòn nan men l anndan prizon an. Senatè a konn tout nimewo yon yon yo. Detanzantan lè yon fanmi pot lè yon fanmi pot rele l pote l plent, li konn rele yon pou l menase yon yon nan prizon an tou. Li pè pou yoyon pa touye fanmil deyò a, yoyon li menm ap bere misye on jan poul kapab libere paskel konnen lan fason gwo bwa sa vle di yo te toujou an kontak donk ke la jistis fè limyè sou sa mwen salye Miami Herald piga moun mete an kesyon atik sa donk Miami Herald trè byen frape si gon moun ki ta manti. Se ta yonyon, men se pa premye kote l fè manti a, mwen te okouran de manti sa depi 2014, 2015.
Mèsi anpil Shelson Sanon. Mèsi.
Merci les amis d'avoir regardé la vidéo, vous pouvez laisser un commentaire, partager, liker et bien sûr abonner. Bless.